Zanmi entènot, jan wap gade a la, nou nan Centro Médico Bello. Jodi a mwen deside vin fè ti pale sa a ansanm avèk Doktè Louis paske sa gen anviwon 2 jou kote ke nou pèdi yon demwazèl nan kominote a ki tap soufri anba yon kansè. Non li se Linda Jean, li te genyen 34 lane sèlman. Apre m te fin fè pòs la gen anpil moun ki t ap mete chay sou kòman li te pran maladi kansè a. Gen sa ki t ap di se sa l manje, gen sa ki t ap di sesi, seyè sela. Men nou te fon rive la nan Centro Médico Bello m te kab fon ti pale ansanm avèk Doktè Luis pou l te kapab eksplike nou plis sou sa ki kansè a, ki sa k ka pwovoke kansè e tout konplikasyon ki ka fè w vin rive nan stad kansè. Doktè Louis kòman w ye? Bonswa frè Julio, bonswa tout moun. Nou di kansè lestomak la, li reprezante yon pwoblèm sante piblik swivan Òganizasyon Mondyal de la Sante. Se senkyèm tip de kansè ki pi komen, oubyen ki atake moun pi souvan, e se katriyèm koz de mò onivo tou le mond. Donk, koz. Kansè lestomak la, li pa gen yon koz defini, li gen yon seri de faktè de risk ki kapab vin pwodui jan de maladi sa oubyen konplikasyon sa. Si nou ta site kèk, nou gen premyèman H. pylori ki se yon bakteri ki afekte lestomak la ki kapab fè w kòmanse pa doulè ki ba w asid, ki fè ou santi ou vle genyen vant ou balonnen, epitou nan kèk okazyon tou, li konn pwodui anpil reflujo, sa vle di lè manje a li menm li remonte, oubyen ou toujou santi vant ou plen, nou di sensation de plénitude. Ebyen, nou pran H. pylori kòm egzanp, men nou genyen tabak, moun ki pa manje byen, lè nou di ki pa manje byen, ki genyen yon.

Nou gen sa nou rele w predispozisyon familyal, sa vle di, se lè ou gen manman w, papa w, grann ou, yon fanmi w ki te gen kansè lestomak, ou menm tou, menm lè ou te manje byen, sa pa anpeche ke ou fè kansè lestomak. Donk, nou pa kapab di sèlman se paske m pa manje byen, Ki fè ke map fè kansè lestomak, ko lwen de la. Men nou di sa bokou pli. Konsa tou gen yon seri tip de anemi ki kapab ba ou l. Genyen tou sa nou rele w enfeksyon lestomak oubyen gastrit, nan franse a, nou di gastritis an espanyòl. Si moun sa pa janm rive wè doktè, Pou trete enflamasyon oubyen enfeksyon lestomak la, sa a avèk letan kapab rive pwodwi kansè nan lestomak. Men se bò kote ma, se bò kote medam yo. Paske nou konn tande anpil lè medam yo yo yo di yo genyen kansè kòl matris. E sa, èske ou kapab ba nou kijan kijan yon fi ka fè pou li rive nan stad kansè kòl matris? Bueno.
Nou di genyen yon seri tip de maladi nou jwenn pi souvan kay gason ke kay fi yo. Nou tap pale de kansè nan lestomak. Nou konnen kansè nan lestomak li pi frekan kay gason ke kay medam yo. Petèt ou ka di poukisa? E paske medam yo manje pi byen, mesye yo non? Non. Sinon ke gen de faktè jenetik ki fè yon maladi kapab E pi souvan l atake yon gason ke yon fi oubyen plis yon fi ke yon gason. Donk pou nou rive nan kesyon kansè kòl matris la, la ankò nou ta dwe pati pa yon ide jeneral. Sa vle di, pa gon jan pou nou di fi a yon koz egzat oubyen rezon pou lakèl Tel moun ap genyen kansè kòl matris se menm jan nou sot pale pou kansè lestomak la, gen tout yon seri de fè de rive pou moun nan vin rive genyen kansè kòl matris. Pa egzanp, yon moun ki genyen plizyè oubyen yon fi ki genyen plizyè patnè.
Li te kòmanse aktivite seksyèl trè bonè e pito li te genyen plis ke 5 10, 15 mennaj. Moun sa li pa janm fè yon papa Nicolas ou byen nou rele sa pap tès, yo pa janm fè yon papa Nicolas poul konnen eske li te genyen virus sa ki pwodwi sa nou relo kansè kòl matris la pa mwayen E pap tès la, nou pral jwenn sa nou rele w viris papiloma ouman. Donk viris sa a si l pa trete, avèk letan li kapab vin pwodui kansè kòl matris. Men genyen moun tou ki kapab genyen sèlman, ki te genyen yon mennaj oubyen de mennaj, pou lefè ke l te genyen yon antesedan familyal derive de kansè matris, moun sa tou kapab rive fè kansè. Men nou di l toujou bon Pou nou fè prevansyon, pou nou evite tout sa ki kapab pwodwi jan de konplikasyon sa yo. Donk, nou di ni kansè lestomak, ni kansè kòl matris, nou kapab fè prevansyon. Jan de tèm sa yo, yo vrèman enteresan e anpil moun toujou poze kesyon sou yo. Men nan tout sa mwen di la a, tou nou kapab toujou fè prevansyon pou nou evite yo. Kòman? Al wè doktè nou regilyèman, Nou menm ki genyen yon pwoblèm nan lestomak ki pa santi w byen, chache wè doktè oubyen yon espesyalis, yo rele sa yo gastwoenteyològ, fè egzamen, andoskopi, nou di nou fè egzamen sa yo de yon fason prevantiv jis pou nou kapab detekte a tan si ou menm ou gen yon enfeksyon pa H. pylori ki se bakteri ki pi fasil oubyen ki pi frekan k afekte lestomak la. Epi tou yon moun a bòn alimantasyon, manje byen, e anpil pwoteyin, lè nou wè pwoteyin nou wè vyann, pran anpil sa nou rele yo salad, legim, tout sa yo ap fè nou byen. Olye pou n ap pede manje manje sèch oubyen manje rapid, anpil fritay, prefere manje yon manje k ap itil sante nou. Lòt bagay ankò, evite fimen, evite bwè alkòl, E ou menm ki gen doulè oubyen ou menm k ap soufri avèk yon pwoblèm estomakal, lè yo ba w medikaman, bwè medikaman yo, tout sa yo se yon tip de prevansyon. Pou kesyon kansè kòl matris la, la ankò nou kapab fè prevansyon, nou di nou ta sipoze fè yon pap tès yon fwa pa ane jis pou nou kapab detekte si nou gen sa nou rele w viris papiloma oumano a, Konsa, si l soti pozitif nou ta rive enfekte pa viris la, nou kapab kòmanse tretman nou a tan pou nou evite konplikasyon an ki se kansè kòl matris la. E Doktè Luxe nap di yon gran mèsi e jan ou tande a ou kapab fè prevansyon e pou w fè prevansyon fòk ou jwenn de pwofesyonèl ki kalifye ebyen la nan Centro Médico Belo Quixtacol nan Avenida Los Copihue 6275 komin Loprado Ou mèt vini wap jwenn moun ki pou edew nan tout branch yo. Epi nou konnen Doktè Louis li la, epi nou gen dantis nou Doktè Bernadita ki la mezanmi ki pou edew pran swen kòw paske nan Centro Médico Bello santew se priyoritew. Doktè Louis mèsi se se ton plèzi pou nou te fè ti pale sa.
Mèsi frè Julio e mèsi a tout moun ki tap swiv. Dakò, mèsi.